Paske mwen wè se Dubai and I'm like humm Wendy tal Dubai? Yeah m al Dubai. Lè m ap bouje moun pa konnen paske m pa renmen fè story, m pa renmen poste. M konnen sa. Ou son moun ki misterye.
Anpil. Wè, epi sa mache pou ou an, sa mache pou ou nan tout fason.
Mèsi anpil, mèsi anpil. N ap eseye.
Non men vrèman, vrèman trè bon konsèp, trè bon konsèp, sof ke m wè nou gen, m pa konnen nou gen menm moun nan videyo a, m gen moun sa ou gen moun pa w yo. Ou wè, ou wè videyo m nan deja? Yeah m wè video la wi. M wè video la ou kanpe an casa de papel wap fè bagay wap fè bagay yo wi. M wè
w fè a fò m wè w pran menm moun mwen yo m wè w pran menm moun ou yo so. Enben sa nap fè kounya n pral kole yo. Se egzakteman sa pou nou fè. Gon moun ki fon tweet yè ki di konsa ke.

M renmen mizik li an. Kòman mizik sa Anita. Anita aah li gade li dim konsa ke li te comment nan video a sou YouTube and then m fèk wè sa la tel di w congrats boo m fèk m fèk wè l di w sa la li di w felisitasyon m fèk wè sa. Yo merci merci frère merci merci beaucoup.
M renmen m renmen Anita anpil m renmen video a tou konsèp la Anita ah Anita bèl bèl bèl bèl mizik la bèl wè vrèman bèl bèl bèl mizik vrèman bèl mizik e lòt mizik nou fè a melanj yo stil la yo bon bagay. Degaje nou wi. Salatèl la wi. Salatèl leve de men l anlè.
Wap frape rèd m renmen sa m renmen sa kontinye frape kontinye ba yo ba yo ba yo. Map degaje men ou menm franchman chapo ba chapo ba.
Mèsi anpil. Chapo ba video a. Bon ou te deja konnen m son fanatik depi lontan chak mizik ou sòti ou te toujou konn wè m ap ekri w pou m di w yo. Mèsi anpil mèsi pou lanmou an.
Rutshelle chinoise. Di yo sa. No I'm happy I'm happy I'm happy I'm happy for you paske m panse ke w merite tout sa k ap rive la jodi a. Ou merite. Mèt nan vil je yo. Ou merite l, ou travay pou sa, vrèman m pa konn sa pou m di non. M menm jan a chinwa yo, m menm jan a chinwa yo wi, m pa konn sa pou m di. M pa konn sa pou m di. Yon sèl bagay, yon sèl bagay ou konn chinwa sa yo moun fou yo ye. M monte la live m vin pale avè w. Wal bay chinwa yo ou konn chinwa sa yo kounya la ou pap gen sou pase. Ou pa sonje dènye live ou te fè a lèm te anba live la oh my God chinwa sa yo fin avèm men nan bon sans nan bon sans nan bon sans vin diw Rutshelle mèsi paske wap sipòte king nan menm di ket mte toujou ap sipòte king nan depi lontan se pa yon bagay ki nouvo mte

Antouka, nou di moun yo kontinye rete sou YouTube la pou yo sipòte Wendy. Wendy merite sa. Li merite lanmou an, li merite afeksyon ke n ap ba li a, li merite tout sa n ap ba li jodi a. Li travay pou sa. Lanmou an anpil.
Lanmou an anpil.
Bon, m santi l. Lanmou an tèlman. Ou santi l? M santi l.
Li anpil, li anpil. Mph, m santi l, m di, a, monchè, men vrèman, m santi l, men m di, ou merite l. Se pa kòmsi se yon kado, se ke se yon bagay ke w pa merite ke y ap ba ou l. Ou merite menm plis ke sa. Ou merite menm plis ke sa. E m vrèman, vrèman, vrèman, vrèman, vrèman ap ankouraje tout moun, whatever sa Wendyy soti, Sipòte Wendy li meritel li travay pou sa li la lontan ap goumen pou kont li jodi an sil ka gen 50 lòt moun avèl se paske li te kòmanse yon chemen pou kont li so li merite ke nou tout bal lanmou pa di anyen ankò pa di anyen ankò talè wap tande yo rayiw.

E m panse se sa ki pi enpòtan lè w se yon atis ou konn sa w ap fè a, ou gen yon vizyon. E sa mande pasyans tou, pa aji ak tèt cho, pa aji ak emosyon, poze w, priye, lage sou tou.
Bondye Bondye priye exactement tout bagay nan menn mandel direksyon epi wap wè tout bagay. That's it that's it so m panse ke se sa ki pi enpòtan m panse se sa ki ki ki ki pi enpòtan fòk nou lapriyè pandan ke nap travay nou nan studio men nap priye pandan n nan studio a nap veye nap priye epi nap travay alèz alèz e modòd la sa exactement e kòd la sa.

Mpa bezwen tou afè pam li konnen li konnen tou. Wi, li konnen. Afè pam map vin pale la nan lè ou tande yo antrave m.
Ou genlè pè pale menm.
Non afè pam ou tande a la la Liénda al fè pale anpil paske moun yo bliye si ka gen zanmi, ka gen amitye ant yon fi a yon gason. Exact, exactement. Ou gen anpil moun kap sipòte w Wendy san ke w pa menm wè yo.

Lisbeth koman w ye koman w ye koman w ye lontan m pa tande li move moun.
So m kontan pale avè w nap tann map tann ou map tann ou and ou konn poukisa e chinwa yo nap kontinye chinwa yo nap kontinye bay Wendy love la mwen menm se premye fwa m wè yon bagay konsa ke ayisyen renmen on moun nan nivo sa ayisyen konn renmen lè yo renmen yo renmen tout bon premye fwa m wè yon bagay konsa yo konn renmen yo konn renmen e m kwè fòk renmen an se yon travay Se pa jodi a, exactement. Se yon travay, fok ou travay, montre yo ke ou la ansanm avè yo, ou loyal, ou pa prese kwa yo, epi la yap kanpe avè w. Exactement, exactement. Donk cheri, kontinye konsa, kenbe la. Mèsi anpil, mèsi anpil. Nap tann 3 mars a 3 zè, 3 minit, 3 segond.